Lap relo boo dèf fèl relo kanmenm. Map tann la bèl la m pap pale ankò m pase m konnen bon sak fè li rele m kanmenm paske m gen nesesite m bezwen lajan m bezwen kòb pou m achte tout nesesè m gen bezwen krèm bagay m pa gen yon goud paske se mesye a ki pou ede m m pa gen lòt moun. M konprann ou.
Gen lè pase krèm nan rèd tou mennen.
Ou konnen e koulèm men lèm mete ti krèm nan koulè a vin pi ede ou pa ka rete konsa baz cheri men li ou pa ka rete konsa Melissa fok fè efò ak lavi a tou ou konprann fok ede lavi a ou pa ka rete konsa epi tout jounen epi ou rete kò ou nwè epi ou pa nòmal ou konnen menm poukisa ou pa pase krèm Melissa paske mwen. Ou pa pase krèm ou rete nòmal natirèl men ou bèl menm konsa ou te ka pase ti krèm kanmenm bay bouyi de koulè a plis toujou. M te konn pase men aprè mesye a di non piga m pase ankò m vin jis m bay vag. M rete senp. Konsa l bon. Konsa l pi bon. Menm mwen menm tou mwen renmen koulè. Efini krèm yo chè tou wi Medin. Non kèm chè men se nou k pou rele apre kò nou Lè kèm nan chè w achte yon de twa krèm epi ou bwase Menm lè yon lòt mwa rive ou pa gen kòb ankò w ap wè kote kòb la ap soti kanmenm pou w achte yon ti krèm Ou ka wè l Mwen men ti komès mwen m ap fè Mesye ap ede mwen M ap degaje mwen konnen timoun yo fòk y al lekòl M vin pa gen tan tou pou leve le maten pou fè brat bagay sa yo konnen bagay lavi a bagay la tèt chaje pitit.
Wi men kòman madanm ou ye? Monchè Edouard ou kontre men pou afè madanm nan mèt la anfen m santi m fyè de tèt mwen. Ah ben li byen bon wi men. Ou konn tande men san kras san zo baz. Ah ben. Imajine w pou wè.
Ou gon fi men lekòl ouvri la baz. Ou konn kòman Ayiti ye. Non ou deja konnen sa men. Zanmi m se wè pou ta wè fi a preske kraze kò l baz. Li di m, cheri, fè tèt frèt pa rapò ke yo poko peye m. Mwen di l sa. M di, cheri, yo poko peye m non. Li di m, pa gen pwoblèm, m ap mete m deyò pou m kòmanse regle sa. Epi devan, si ta, si, si sa ta rive ke m poko fin acheve tout bagay, epi m panse y ap gentan peye yo, m ap pran pasyans, pa gen pwoblèm cheri. Paske li konnen tou, m toujou reponn a bezwen. Yo menm, tande konbyen pawòl an menm. An m gwo fanm Ayiti menm. Se m bann fanm sa k fè m moute yo menm.

Lel voye kob pou mwen se mache krem fe kom bel ou konnen. Epou laryè m ye m pa m pa jwe konse a paske e Maria lot bò lap voye ti kob pou mwen lel voye kob mache krem fe kom bel abiye chè bagay epi m gen lot ti zanmi m tou kap tekye m men misye m pa tro fokis sou misye non ou konnen lap okipe m ou konnen lè ou jwenn yon dyaspora ki renmen w map eskwate kob mwen vin jwenn ankò tou m pa te jwenn ansanm avel ayiti. Si se sou Facebook nou te renmen bagay konsa nou renmen sou Facebook m poko menm rekonèt li menm bagay konsa se sèl kòb lap ban mwen ban mwen kòb mwen m pa wè lòt bagay pou m fè wap pran kòb la fè fè fresh achte bèl bagay bay jere fanmi m jere ti pitit sè m bagay konsa men fò chèche fon bagay tou avèk kòb la wa konprann non sa pou m fè m fè m fè ti kanè de mesye si dèyè kèk jou li pa voye pou mwen pou m itilize. pou tèt pa m. Men, m pa m pa fokis sou mesye sa. M pa fokis paske m poko rekonèt li, m pa kwè n ap janm fè fas nou ta ka rekonèt. L ap voye kòb pou mwen, m ap pran, toutan l ap voye m ap pran. Jou nou ta li ta ka di pou nou fè rankont, sòf li pa wè m. Sòf li pa wè m paske m pa fokis. M wè l nan foto paske m pa renmen l. M pa renmen l, se kòb mwen m ap fè ansanm avè l. Epi pitit sa w di m nan, m konprann. E mwen m tou, mari m lòt bò tou, li ede m, li voye ti kòb mwen pou mwen, bagay sa yo pou m ede timoun yo. Men, e m fè komès tou, paske si l pa voye ban mwen nan jodi, demen si Dye vle m ap jwenn nan komès la pou m ede timoun yo, w pa konprann? M pa ka fè jan w wè w di a, kòmsi pou m ap fè aksyon sa yo, m p ap kapab. Paske moun nan li menm li ta avèm men gen timoun avèl ou konprann? Non ou menm, sa se lòt pdnh ou gen timoun ansanm avèl ou rankontre avèl ayiti mwen menm menm m pa rankontre avèl ayiti se konsa m rete telefòn mwen sonnen m antre sou facebook epi m wè moun nan klike anba foto m sou paj mwen epi mwen m klike epi li kòmanse ap detaye li renmen m mwen di mwen menm tou mwen renmen l paske m pa rekonèt anyen de li Ou konnen fò nou viv. Se chèche nap chèche nou lan pou lari a m ye. M gentan ye m pale ansanm avèl paske mwen m bezwen tou. Paske dyaspora sa yo lòt bò yo pa gen anyen pou yo fè. Yo gen fanmi yo kite fanmi yo grangou epi ou menm yap okipe fi k ayiti voye kòb pou li li pa yo pa menm bezwen rekonèt moun nan menm epi yap voye kòb ba moun nan ayiti pou okipe fanm achte epi fanm ap pran plalin tout jounen. Epi lè yo konnen son bon madanm mared madanm yo gen bon menaj yo gen de twa jou epi e konsa ou pa ou pa ou pa ka fè tankou ou menm te marye ou marye oubyen ou gen ou gen pitit ou banm viv vi pam nan pa pa menm jan avèw vi pam nan diferan ou konprann mwen. Ebyen ok madanm mwen m koz wè melaye apèl nap tann la sak fèm parèt la e paskem bezwen. e yon ti senyal pou m wè pou m te ka jwenn senyal nan telefòn nan pou m te ka resevwa apèl li paske l pral rele m pou l te ka gen yon ti bagay pou mwen konnen kòmè. Mwen konn sa manm mwen mesye sa li pa janm rele m m pa konnen si se kòb li ban mwen m pa konnen si se kèk bagay li panse de mwen menm li pa rekonèt mwen li pa rekonèt okenn moun m pa konnen paske m pa di anyen m wè li pa janm rele m li gen yon semèn depi l pa rele m e m bezwen kòb. Pou m achte tout sa m gen bezwen Kan mwen fini Menm pwovizyon m konn fè M poko ka fè pwovizyon E m gen kòb sou Sou kanè m pa pral retire nan kòb la deja se li menm ki pou ouvri kòb pou mwen chak mwa Fò m tann li m ap espere l M pral rele l M pral rele l M pral rele l mande l sa l ap fè konsa paske deja konnen se sou kont li m ye Se sou kont m ye fò l te kyè m Paske m Dèske ou reskonsab ou te jwenn li jwenn mwen li pale ansanm avè m li di m Nou renmen l ap reskonsab tout Sa m gen bezwen, li vle voye m aprann kèk bagay, si m asepte pou m fè yo, m di wi, men pou le moman la li kòmanse fè tout bagay epi kanpe nan wout. M ap gade pou m wè m pral rele l. Poukisa w ap pale konsa? Wi monchè.
Ou kwaze yon fi sou Facebook epi se kounye ou di ou gen madanm Ayiti, kòman sa menm? Chak jou m voye kòb ba li menm. Ah ebyen si e pou sa baz ou di w Bondye fè w te achte machin sa ebyen ou pa tap janm ka achte l paske ou wè fanm Facebook bon sitou italyèn, fransèz yo yo gon Yo gon trio yo fòme. Yo la yo gen dwa di w papa yo Kanada, yo gen tonton yo k ap travay nan anbasad, k ap travay nan imigrasyon bagay, yo kòmanse di w voye yon sòm. Ou menm kounye a ou voye sòm sa, epi sa w tande a, apre ou pa janm tande moun sa ankò. Èske ou konprann? Ou menm ou panse se te yon bagay serye. Ebyen zanmi m, menm jan ou wè fanm aletranje sa yo ye a, se menm jan tou Ayisyèn yo gade de videyo, yo kòmanse ap imite yo tou.

Ou konprann bagay djèdjè wap regle. M gentan konprann, m gentan santi w men ou pa banm konpòtman sa non. Sèl sa m wè. Oh men telefòn nan ap sonnen. Trè byen. On sòm. Ah bon li menm wi. Allo. Wi allo bebe. Bonswa bebe koman w ye ou anfom koman w santi w pa pi mal. M anfom wi
mwen tre byen e ou menm. M gen kek jou map rele mwen pa ka jwenn ou. Sa kap pase w bebe le fina koman w pa janm voye yon goud pou mwen w pa ekri m ou konnen m pa ka viv san m pa gen ti kob nan men m.
Kob? Non pou le moman kounya la m pa gen kob non non m pa gen kob pou le moman kounya non fok wap pran ti pasyans pou mwen.
Ah konsa ebyen ou konnen cheri fok voye kob la pou mwen paske lo byen gade ou konnen fom pran plaline nan paske mwa ganta ap pase paske m pa fom pran plaline gen plaline pou m pran bebe.
Planin? Non
Men kaka.
M pran kou.
Alo? O, epa l koupe. Li koupe, li koupe wi.
O! Jan w te rele l la a la, jan m tande w ap pale a la, sa vle di w te panse l ap kontinye pale avè w toujou? Men nou gen kran mezanmi, e fanm mwen yo tou nou gen kran! Hey! Bon mwen mwen prale nan ti pam nan la. Si w bezwen konsèy fon ti kanpe la bò kote m nan wap tande kòman m pral pale a mari m. Hey! Mezanmi gad kòman fanm gen kran. Konsa men ou pral pran plani bon ou gen mari? Ou gen mari Ayiti bon ou di ou gen mari ou lòt bò konna men ou di ou pral pran plani nan bi mezanmi oo. Si nèg sa ta kontinye pale avè w anbe konnen manman l e e e e kote moun e kote moun pa pa wè yo te.
Kob map depanse pou fanm sa ayiti la mesye fanm nan fem chòk mwen Yon men Mesye sa fò Ou pran kou wi gason Mpa nan kay fanm konsa anko mwen chè Yon men se bondye wi men Ebyen pitit Mwen pral rele ti marim tande Tann pou wè si lap rele w dèyè pase jan w dil bay sa la mpa kwè mpa panse lap rele w anko non.

Eski map ba w byen eski pou yon fanm di w konsa pou w voye kòb ba li. Alo cheri. Wi cheri kòman w ye. Bon apa m pa tande w pou jounen an ditou. Humm ou ta pral relem boy mwen krele w Mwen anfom wi ak jezi Wi timoun yo byen Ou konnen yo la yap fè dezòd Ou te di m wap voye bagay la pou mwen ou pa voye. Ebyen boo ou konnen m te di w m te di w sa deja wi pase mwen men kob la m tap tann pou yo te peye m ou jis pou m te ka voye kob la pou ou.
Chak jou pou map depanse nan sa m genyen retire nan komès la e lè wap retire e pa antre la pa antre pou map retire pou wap depanse pou timoun yo chak maten pou fè prat pou konn tout bagay peye moto ebyen ok pa gen pwoblèm ebyen kilè yap peye w la menm an ebyen ok dakò pa gen pwoblèm bay.
An ebyen ok pa gen pwoblèm nan pa gen pwoblèm.